Ok bonswa tout moun jodi a se lendi ki novanm ki 10 novanm ok nou jodi a nap pale de market la nap pale se chanèl yo ki rele continuation channel nap pase sou li avan n fè sa m te vle moutre elèv yo kijan pou nou

So lè map swiv sa m peze sa la wap wè prix ap moute la lè map swiv sa m peze sa prix QQQ ap moute so lè map gad QQQ kijan m fè chanèl sa la lè w ale sou li konsa kote ki di wè sa ki di grade ou peze sa wap peze bouton 2 sa yo la lè w fin peze 2 bouton sa yo 2 sa ap parèt si w bezwen plis ou ka peze plis lè w fin peze yo kounya la sa wap fè kounya la wap pran tan ou pou ranje IME yo jan w wè la so wè. Gade kounya la m pa bezwen metel ou pa bezwen mete anpil bagay kounya la fè li fasil mete email ou aprè ou fin mete email ou ou siw vle ou ka kite mak di a si w pa vle ou ka retire mak di a kite sèlman rsi la e depan de sa ou vle se yon desizyon kap bon pou ou si w vle kenbe youn ou ka kenbe si w pa vle ba ou ka retire l now map moutre ou kijan mwen fè yon pozisyon mwen jodi a kijan m fè nan kò m nan SPX map moutre w map moutre w janm fè mouvman nan SPX so now Sonje m te di nou IME la se youn ki edew konprann direksyon market la anpil. So, sa m te fè maten an la, so nan mouvman maten an la, m te antre nan premye mouv la bò isi a la ki nan 6 122, epa market la te vin vann. Nan vann market la ta fè a la, m ap siveye li, lè m ap gade nan 5 minit, bò isi a la nan 5 minit, tout vann li te fè yo, si w swiv li byen, m moutre w. Wè li, li fè nan 5 minit, gade sa l kenbe. Nan 5 minit la, nou toujou, gade bullish trend lan toujou la. Gade, pre market low a, wè la, ki bò isi a la. Mwen wè li retounen vin back li reclaim li ankò. So m ap pale w de zòn sa la. Zòn sa nou rele pri market low la so map moutre nou depi ou konn fè sa wap fè kòb nan market la tande everyday wap fè kòb wè li la so m vin make chanèl mwen la ok sa se low mwen mwen wèl vann papapapap li vann sal fè map gade nan 5 minit la mwen wè li kisa li touche 200 mwen genlè konnen sa se zòn ki enpòtan Ok nan menm sa map siveye sa tou map siveye poum wè si m wè boul yo ap re claim zòn lan ki vini ki the low prix market low mwen so pa bliye so kounya la map gade sam te moute nou maten an la se li menm mwen vin fè so mouvman m te moute nou maten an tap moute nou maten an tap di nou konsa oh gade sa yo le se egzakteman sam fè jodi a poum fè kòb nan SPX map moutre w kijan m fè li pou ka wè egzakteman janm te fèl ok. Mouche you. Kounya la map di ou pou ka di konsa ok maybe this can be very helpful give me a second pou m moutre ou ok retounen back bò iti a la ok retounen back menm mouvman wè li la so maten an wè genyen maten an genyen maten an li fin moutre ti kal li vann so deplase

Mouvman 3 So map tann map tann li poul rebalanse So map tann li poul repouse la So now sa map fè kounya la M wè lèm wè reclaim lo a ankò mwen vin gade sa map gade nan 2 minit mwen wè nan 2 minit mwen wè li tounen bullish kisa m fè yo gade byen wi bò isi a la m wèl pouse moute Wi wi balanse, jan kem te di nou konsa, lè tou le 2 sa yo pase sou sa purple ling lan, sa vle di bullish. So premye boursier a ale, li vin break break, li teste li ankò, li toujou kenbe pre market low a ki vin bò isi a la, zòn sa, sipò sa al kenbe li, m di ok, depi l kenbe li map moute avè li. M wè bwè moute, map siveye SPX. Depi m wè sa al gen nan moute, m al kou kote m wè SPX m jis antre. SPS ki nan moun ke li boule ch menm moman men SPS la la so mwen achte yon kontra nan SPS kontra m achte a sa map siveye m di m bezyen al nan bò isyè la pou m al nan high la ki vin nan 68 12 se sa sa map di li li ban mwen plis ke sa Yo ban mwen plis ke sa. Pou yon sèl rezon an, nan QQQ, m ap siveye sa. Menm zòn nan, m ap siveye pou nèg yo al nan 622 pou yo mete l deyò. Ok, m ap siveye. Lè m fin nan pozisyon an la, lè sa m ap siveye kounye a la. Lè m nan pwofi, m kòmanse wè pwofi kounye a la, m ap siveye 13 13 ble ha i eme map siveye l kounya je m fikse sou li toutan nap batay sou li chak bouji yo ki anndan li as long nou anndan li m ret map soti wè li men kote vin map soti nan bò isyèl la m di ke ok m gen 2 chwa kounya la wè la m vin di wè map soti si mwen wè i eme la vin touche sa tout sa map siveye Wè la toutan bò isi a la m pa janm soti. M pa janm soti. Esa byen bon mwen 300 pou 100. Toutan m wè l ap rantre la m pa soti. Rezon m vin soti kounye a la, m vin soti anlè, lè m wè vin pase chanè sa la, m di ok, mwen tou high kounye a la ok m poko soti m pran profil m kounye a la. So m vin soti nan zòn bò isi a la. Sèlman sa m siviye sèlman guys m fè menm mouvman m te di maten an la ok m 1 m pa al dèyè 1 an 1 an genlè vini konsa m te gentan di nou konsa depi nou wè market la extremely bullish nan pri market la lè market la ap ouvè l pap ouvè avèk l pap pouse anpil ankò gade li fè yon pil kouri Map moutrew Nou wè fè kouri li fè anpil kouri deja li fè anpil kouri deja so depi yè nigga rantre nan move sa so move sa depi yè nigga rantre deja kouri sa gen nan fè anpil kouri so nigga nan konnen yap fon yap fon put back kanmenn so put back la wap tann put back la pase pou antre avèl nan put back la so this is why ou itilize two minit 2 minit swiv IMA la ok ok swiv e eme la wè la si w te antre nan yon move nan maten an la depi wè l pase cross over sa soti w men soti men ou soti w wè depi wè wouj sa wè sa depi wè l pase sou sa sa se ou soti w so se se depi wè w nan yon move ou pa konn kijan pou w soti itije sa yo pou ede w konn kijan pou ou soti nan move la Ok itilize sa yo pou ede ou pou kisa especially si wap trade SPX SPX kou mwen kou mwen wè kou mwen wè mwen mwen wè bè yo kòmanse ap ap pouse EMA la mwen ap fèmen pi piti m kòmanse mete soti m soti nan sa m pran soti Temporary pase sa nenpòt ki bouji la li mouv ou pèdi kòb la. So sa e konsa m fèm fè trade la. So se konsa ou ka itilize menm skill la ou ouvè tou le 2 konsa nan telefòn nan konpitè w la pou ka wè tou le 2 konsa nan screen ou an pou ka pase byen. Now go back to the thing exact. Yo itilize sa pou ede w. Le joune yo, gade direksyon yo. Where above, where lè m tou ka la, previous day high. Lè l pi wo a, lè m tou l ap tann previous day high la, where li pou li menm jan system nan, menm setup la. Itilize sa pou ede w avè antre repòt move w ap fè, si w fè sa, sa ap ede w fè mete kòb nan pòch ou. Ok, now, yon lòt bagay m vle pale avèk nou ankò elèv mwen yo, tande byen. Yon lòt bagay m vle pale avèk nou. Lè market la bullish, Lè nou di bouyon kontwòl, way, lè make la fè pull back konsa yo, sa se opportunity sa yo ye pou nou menm. Ok, pull back sa yo bon pou ou menm. A vle di konsa ou menm kounye a, depi ou wè ou wè boul yo gentan rive, yo gentan moutre ou yo gen kontwòl pri pri high, pri make high ou te genyen, gade wè, pri wè previous day high la, sop gade nan 15 minit, gade byen, nan 15 minit, wè byen? An montre w. Se montre w byen, gade byen wi. Prive se deja la jis anba isi a la. Nou gentan rive jis anwo a la. Kounya la ok. So ou gentan konnen yon sèl zòn nou genyen la, se sa la mennen w bò isi a la, ke ou wè li pral la kounya la, wè, li la li prale kounya la. Wè la, ok, ou genlè konnen zòn la, ti pol bak sa yo pa vle di anyen. So, kisa w konn konnen, poukisa w pou gade ou menm? Al gade l nan 2 minit nan IME la pou li ede w. Ok, pou w konn kisa la fè, se la fè bri a, wè. Menm si wè, wè li pol bak vre. Wè l met pol bak, wè, tout pol bak sa l fè a men yo la. Wi, li chanje, but gade byen. Si w ap gade l byen, Ieme de wè gade si wap gade sa byen la wè sa la ki ki vin pri makèt low la depi ou wè li tounen back li claim li konnen boul yo tounen back nan makèt la ankò sèlman ou swa ap tann pou antre nan move la sèlman wap tann li poul cross over de wè de sa yo cross over antre antre nan move la e wap ou sou gen de chwa ou ka tann sa ou ka tann lè li rive nan 619

Pase gade si li te tounen bearish i enben la tap tout ane tèt anba wè yo la li toujou purple 200 an li enpòtan pou swiv li anpil nan 2 minit la lap baw tout mouvman yo nan 2 minit la gade wè li baw tout mouvman yo 2 minit la so itilize li anpil anpil pou edew now. Map moutre ou Ok Tout sa map di yo menm bagay la gade menm stil la Wè li Ou tande boul flag la Ou antre Menm bagay la lap pase So ou ka fè menm bagay la lap fè SPX Lap tchwel SPX Pou moun kap antre nan SPX yo pou pa antre tou wè Kouwè just antre tèt fè mal tèt anba Try pou tann yon setup pou byen rantre. Si lap wè lap kreye yon boul flag, pa kouri antre nan antre a la. Tann li fè ti desann li, kounya la bat pou pran l anba, koul moute kounya la ou pran l nan, oswa ou pran l nan zòn sa la ou moute avè l. Sa ap ede w anpil pou pa pèdi, pou pa peye twòp kòb pou premium nan. Ok, pou pa peye twòp kòb nan maten. So tann maten an, si wap fè sa nan maten, SPX fè li vit. Ok, fè li vit vit vit vit vit. Ok moun kap fè experience yo Ok now Nou retounen back nou ap pale sou kisa Nou tap pale sou channel sa nou rele Channel nou rele Descend the Triangle Ok Nan maten cha m toujou di nou sa Chak fwa maten la ap desann se sa se channel sa lap kreye Ou wè sa yo se sa map siveye mwen menm Si m ap antre nan mou, m pa gen antre nan maten, m ap chache bear flag mwen, m ap chache descended triangle mwen, m ap chache semiatric triangle mwen, or m ap chache bearish triangle. Se sa yo m ap chache. Lè m ap gade abèsyon. So si m pa pran, m ap antre nan pot nan zòn la, m desann avè li, m ap antre nan pot nan zòn la, m desann avè li, or m ap antre nan pot zòn la, m ap desann avè li. Youn ladan yo m ap chache. So se sa m toujou fè lè m ap make maket la. So. Gade byen, chak fra makèt la genyenl lè lap fè desann. So premye sa wap siveye si makèt la bè yo andan makèt la wap chache channel la, trend line la te di sa yè a, trend la la meyo la. Wè sa a, sa yo rele sa trend line. Wè la, tout sa yo rele sa yo trend line. Ok, sa a se sa nap chache, nap chache ki channel li pran, ki direksyon li ye. Right now, trend menm sistèm nap pale demen semèn pase nou te pale de Sa a ap moutre nou, there you go, nou te pase de ascending triangle, ok, avèk descending triangle, ok. Pa bliye, non an se pa sa ki enpòtan pou mwen menm. Se pa non an ki enpòtan pou mwen. Depi ou konn wè move la degrenn jo, ou ka wè ke mouvman an, ou ka fè kòm nan mouvman an, se sa m konn an. M vle w wè mouvman an. M pa kyè sou goudi konsa ah sa son fòli ou wez li ye wi monchè eske se yn nan chwa depi se yn ladan ki korèk mwen dakò avèw lap pran pask sa genyen se chanèl sa yo lap kreye li toujou kreye l nan makèt la jis nou pa wèl anpil defwa so sa nou genyen nou genyen yo sa yo rele sa kontinyasyon pattern sa vle di mouvman fin fè lap kontinye toujou.

Nan bagay sa pa gen anyen ok an gade tès la eske pa gen youn la ka fò si nou konnen youn dim yon dim youn dan dan nap pale de mouvman nap chache yon konpayi kounya la kap fè rele sa le falling wedge si nou konnen youn dim si youn nou wè youn kap fè rele sa rele falling wedge.

Si nou wèl nan comment la di wi nou wèl. Eske nou wèl eske do you guys believe it now? Eske nou kwè nan sa map di nou kounya nou wèl la de gran jem? Eske nou wèl mwen mwen wè comment la kiyès ki wèl kiyès ki wèl? Kisa ki chanel sa ye de kiyès ki ka dim ki chanel sa ye? Ki chanel nou wè nan lili la? Ki chanel sa ye?

Falling words nou wè moman enter after a break a confirming take profit at the words high stop loss below the less low tande byen wi antre la a pran pwofi lan zòn la a TP rele take profit ok mete stop loss ou anba denyè stop low a so retounen back

Li fon ti desann nan menm zòn nan. Gade ki sa. Nèg yo pa ka rase l. Tande. Batay bagay. Tout batay sa genyen, zòn sa a yo poko ka rase l. So as long ou kenbe zòn sa la, Mèf Petis toujou bullish. Ok, so Ravi di konsa, mouvman sa a m ap chache. Kijan m ap chache li? Li ban mwen kreye bèl mouvman sa a m ap chache pou l fè yon breakout. So ou gen 2 chwa. Si w se yon moun, si w se yon trader ki risky, w ap travay, ou gen yon ti kòb nan pòch ou, ou vle pran yon risky trade, ou ka achte yon call nan Netflix, kounya la, ou pral nan Netflix kounya la, w ap pran, si w gen kòb la nan men w tou bon vre, ou pral nan December 2026, si w kapab ou, si w kapab, si w gen kòb la nan men w, Trade sa ye nan 19 mil dola but sa ou ka fè kounya la si ou pa gen kòb sa kounya la sa ou ka fè avèk trade sa kounya la wap pran youn nan 6 mwa pou 9 mwa ok si ou kapab ni gade konsa or 100 jou trou bon tou m ka pran nan ni day pran 100 jou

Ok manbrè banm gade kole mwen panse grizon m genyen wè la manbrè zlon wè nan kat 40 depi l nan up nan 40 yo 40 kat 40 yo mwen ap rete nan zòn sa map achte l zòn sa ok m pa pral pi lwen ke sa ok to 1200 call m ka pran yon 1200 call ke map depanse call sa map depanse kisa 4800 dola map raise kòb sa so nan kòb sa nan tèt mwen map di konsa map raise 1000 dola so sim pat korèk depi m down 1000 dola map soti Ou ka di sa nan tèt ou. Why? Bon, mouvman sa a, lè l pran kontwòl, bon yo antre, menm jan yo antre nan tout lòt pozisyon yo. Imajine w boul sa a, wè, so imajine w m te di w flag sa a ap vini, ou pa antre, ou te antre nan flag sa a, ou te achte yon kòl nan zòn nan 826 la, ou kouri al retounen u back nan 6 nan 1341 an. Se menm mouvman sa a k ap fè ankò la. Wè l ap kreye yon lòt pattern nan ankò. Se sa k rele continuation pattern. Boul Fè sa wè kou l moute, y ap pouse l moute pou al nan 1341 dola. Just like this. L ap moute konsa. L ap fè w konsa, zigzag, zigzag, zigzag, zigzag. La pouf, li moute a volim. W ap wè. L ap fè yon ti pull back. La pouf, l ap moute a volim. L ap fè yon ti pull back. La pouf, next thing you know, li pran nan pase zòn nwa an. Li nan all time high. Chak jou nou mou wè menm mouvman. Do you guys pay attention to it? Do you guys see it? Se pou lè sa map moutre nou mouvman sa. So wap nan travay, trade sa yo pa mal. Sa se bon trade ou ka. Sa se yon trade ou fè ke ou fè analasi, ou wè enfòmasyon an, ou fè research sou li, ou di ok, map pran trade sa, se yon trade ki pa mal. Ok? Now,

Humm humm bay anba boy fi a Ben Duardo la si humm pa pran kontwòl kontwòl li humm mwen la humm ba nan boy fi a 34 dola. Ok Kany pral nan 34 dola Banm wè Kes ankò Ki kanpay kap Ki Ki stock kap tonbe koulye le moman lan kap kreye fò nou wè Banm wè Bouyon antre ankò Banm wè Oh oh Banm wè Sion Oh Orico Gade Orico

Wè sa, lè w achte, se pou sa lè w antre nan Trader Joe fòk ou achete avèk tan. This is why, now. Wè kounye li li nan denyè level, li vin fèmen gap la, tout gap sa vin fèmen li, kounye a nan denyè level pou l desann pi ba pou l ka desann se 218 dola. But wè, wè jan boul yo ap bay, boul yo gen kontwòl wè, boul yo pale kite l pase zòn sa la ki nan 242 yo, zòn sa yo, wè 200 yo toujou ap batay pou zòn sa la, wè la, so boul yo gin achte zòn sa deja, Pandan nap tann li pou nou wè si yo ka pase 246 pou nou pase son zòn pou nou fèmen pou nou retounen fèmen ankò se zòn bay 261 dola so right now nou vle toutan pa retounen back nan 259 m ka diw konsa market la pou pou le moman ou ko pou ka solid Desans 260 sa se market structure ya ok market structure chif la se bò isi a li ye nan 250 nèt dola fòk yo retounen back nan zòn sa ankò so right now pou le moman lap kreye yon boul flag pou le moman ke nou poko wè ki fini right now see this break out la nap tann wè nou wèl byen sipò sipò sipò sipò Resistance resistance ok lap tann li poul break out so ou menm si ou ta vle jwe fè trade sa ou ta vle travay trade sa ou menm wap tann li bò isi a la ou menm la a 276 si w vle si w vle si w se yon trader ki risky ou ka pranl la a kenbel nan pou ou wap se yon kontra pou 1 an kounye a lèl soti a wap tou pa janm lagel jis nan rive nan zòn sa la kou w fèl tou kou l rive nan 345 ou vann li boom one trade fè tout kòb ou.

Kreyati a ap fòme sa. Men wè, men sa Kreyati a, men sa wè, men Kreyati a, wè sa l ap fè kounye a la, wè a, bullish rectangle, wè sa l ap fè kounye a la, Kreyati a, wè li, wè li, li bullish flag, li ap break out, wè m montre w, m montre w, ou wè, nou wè sa l ap fè li, si m pran sa la, swiv 2 sa yo ansanm, gade, wè li, wè. Break out la dwe konsole break out la pou la la back to all time high wap wè wap wè la wap wè anvan semèn la anvan semèn la fini 200 207 dola wap wè li pral frape ankò m paka pran tou stock yo men men men mouvman yo men mouvman lap chache yo gade look wè ou la mouvman la li break li fè break out la so wè si ou tap achte pyè ti or ou dwe dwe achte li nan zòn sa la paske m te di wè men zòn nan wè wè ki valè fra nou wè kibe kibe gade gade gade gade sipò a gade gade gade look it one Two, three, Pou ki sa w pa achte l la? Pou ki sa w pa achte l la? Li montre w menm mouvman an, 1, 2, 3, e si w te renmen piyati a tou bon vre ou t ap achte l la. Right? Li ba w mouvman an. Right, right here, li ba ou l. Ou t ap achte yon kòl la, achte 180, 188, ou achte yon 188 kòl, ou achte l pou, pou, pou, pou simra. Menm si w konnen konnen w ap kontre yon sot ladann nan 2 semèn, ou achte yon 188 call, si w sa se ou menm ki vle, si w vle fè ti trade pa w an an kachèt, se ou, si w ap fè l an kachèt m pito fè w, m konnen w ap fè l byen ke w ap fè l an, w ap fè l mal. Si w ap fè l an kachèt, ok, antre nan ti call ou la, ok, 188 call, ou wè li, li montre w kenbe sipo a. Li moutre w li. Look, li moutre w zòn sa se zòn sa se de se sa demand zòn nan la. Se demand la la, supply la la. Supply, demand. Ready? Ok, ou achte yon kòl la la, ou moute avè li, kou ou rive la, ou rive nan zòn sa la si ou vle ou vann l. Li pral fèmen gap sa la. Gap sa li la li pral fèmen. Right here. Nou wè? So li poko fini pa fèmen gap sa la pou lèl retounen back nan all time high 207 dola. So m te di nou map di nou sa tou a m te di nou sa so that mean ou te e move sa wap chache lè wap chache make e pou lè sa map moute w sa yo sa wap travay la ou pranl pou simran la ou pa bè ap gadel chak jou kite bal ti tan poul ka travay pou ou paske wè la si rive la lap fè konsolidasyon ou genlè konnen ou gon ti tan devan w Se ou se tchwet sa yo map moutre ou kijan ou ka fè sa yo pou ou kay. Se poutèt sa map pwede wè, map pran tout rès mwen an map pase sou sa sèlman. Setup sa nap chache sèlman. Wè kounya la ok, ann gade yo, ann gade kounya la. Wè nou gen sa yo, map chache yon yon konpayi kap desann kounya m paka jwenn li. Anm wè, e video. Me, e video me, me video, me video pa kòmanse ankò, wè gade. Me, li pa kòmanse. Gade, me l kòmanse. M moutre ou. Nou siye, nou wè l. Nou wèl, li pral fè mirak, li pral fè move la. Men, li kòmanse. Mennen, pran nou pran la, on kenbe la. Ok, mennen, wè, right here. Mouvman kòmanse. Nou wè. Ale wi. Mennen wi. Vini. Wayè. Mouvman sa. Wè. Mwen moutre w. Mini la. E si nou wè pwof la? Nou wè sa map di nou a? Mini la. Li te la wè. Rive la li boom. Li kase zòn nan la men. Moute. W'as ou antre nan yon kòl la pou simra. Ou konnen w konnen w'ap w'ap rete pou simra. Ou kou w'ap kou wè. W'ap kouri kouri train la toutan l pa toutan l kase tèt sa. Lè l kase lè l kase sa la toujou pa lage l. Kounye a wè sa wap fè kounye a la wap itilize e-mail la pou wè si w vle wap itilize e-mail la pou ede w si w vle e-mail la ka ede w anpil so a pa okipe a pou m soti non al nan inèd tan swiv inèd tan yo inèd tan yo konn bon pou m konn ede inèd tan banm moutre w sa bay inèd kòb katawa wap fè wi sorry lè w fè swing yo m pap sorry katawa m konn di bay inèd tan katawa.

Sa te de rezistans la, wè li, sa gen wè, sa se yon vil wè, sa se yon pil, gen anpil batay nan zòn sa la wè, batay, batay, so nou bezwen li, so moman, poko gen absoli, distans pa pase jis nan rive nan zòn sa la, dis, 363 do la, lè sa, lè sa moman ap solid, 1, gade byen wi. Gade byen. Ready? Zòn sa la, se yon zòn solid li ye. Ki rezon? Paske, batay wè, batay 1, sa te bat wè, sa te yon swè, sa se yon rezistans li ye, li te wè sa te yon sipò, ki vin pèdi pouvwa. Si li te wè rezistans, kounye a la a, èske l ap tounen rezistans ankò? Si l ap retounen rezistans, l ap tonbe, l ap desann anba ankò la a. So, ou menm si ou vle tann li, ou ka tann li anlè a la a. Ou ap antre nan zòn bò isi a la a. Lè ou rive nan kwa a, ou wè lè youn nan bouch yo fèmen konsa a, ou antre avèk sa a ou menm. Ou antre a sa a, ou kenbe li, ou retounen back nan All Time High li ankò avè l. Ok Mwen nou wè se nou wè nou fè ou ka fè sa konsa sa son move ou ka fè si ou vle sa so lè nap pale de high probability setup li moutre ou setup la en mwen moutre ou wap gade en wap gade li si ou wè li li moutre ou li ap kreye nou rele sa yon boule flag ok. ke lap kreye yon boul flag boys ya la ok and si pou rezistans la wè kal gade awesome hala boys ya la ok si li pouse la la li fin fè sa la lap retounen back pou l nan 386 so look at this. So chanèl map chanèl ya poul pèt deny right here kou pa kou sot li nan chanèl sa la nap gen sa apre sa nou gen sa sa se 2 batay kote batay la ye ok so mouvman sa la map chache yon konpayi la m poko jwenn yn non ki genyen dòt mouvman yo ok map chache yn avèw kounye la map chache yon nan konpayi ki bon mwen rising wedge map chache yon nan lè si nou si yon moun kiyes nan konmen kiyes kiyes kiyes ki konnen yon konpayi kap fè sa ki rele Rising West. An nou chache, m pa ka jwenn anyen pou le moman mwen mè. Snow, m wè sa Snow ap fè. Snow West, Snow Boycott. Depi kilè m ap di nou pran nan Snow depi bò isi a la. Snow 194, gade, 194 to 68. Nou wè? Nou wè sa m di nou an? Nou wè? 194 to 68. Gade Boycott la. Yo. Wè, ok, so na wè la. Um, non, baka wè anyen, ba ba wè, ba wè anyen. Ba gon konpayi m ka wè ka fwen, ok? Ou mwen mwen si sa bon, ou mwen. Ok, wang, ok, gade sa, wang. Ok. An montre yo, sa a son bèl egzanp ke yon mouvman ki fèl. Wè mouvman sa a, boul yo pèdi batay la. Nou wè kote Jean Duverdier la? Sa se mouvman sa ki moutre w sa wè li bouyi yo fin soti yo break out la apre sa yo pè konsolide yo nigochiye yo pèdi batay la la you see this mouvman pa pase so sa konn rive pa pase you see this chan li break out chanèl la li pa janm rive so epre sa yo toujou mete stop loss sou so stop loss moun sa te dwe anba isi a la li te dwe sot nan pozisyon an lontan. Tout de m ayisyen ala. Bon m poko wè anyen ka ban mwen okenn moman. M pa konn anyen ban m wè. Ok. M pa wè anyen. Mwen sa m ap fè, m ap voye. Lè m jwenn yon bagay pou nou m ap voye l. Lè m jwenn yon ki ka ban mwen sa, Rising Wedge. M wè. Weston. M pa ka jwenn yon sa k ap ban mwen yon Rising Wedge. Ahh. Teams. Rising Wedge. Ahh. Mpa wè pou nou la, mpa wè anyen la.

Ah, ou te gade sa? Sa yo we, e, e, tèt li ki se wise mwen sa yo ye, wi, right, right here. M te bese chache youn ki an gwo. M bese wè youn avèk kat awa yo pou nou wè. But m pa wè anyen egzakteman. But lè m wè yo, m ap voye pou nou, pou nou wè. Lè m wè yo, m ap make la, m ap voye pou nou egzakteman, pou nou ka wè l, pou mwen fèmen stop recording nan.